Patisipe nan yon gran rankont konsa a vle di pou sa pou ou? Bon, de tout lè manyè, kòm mwen menm antan ke pitit peyizan e mwen menm kontinye fè menm wout avèk papa m, manman m ki te nan domèn agrikòl la, paske mwen m travay anpil tè e se avèk tè a mwen menm yo prepare m rive nan dimansyon sa a. E di menm kou tou, mwen menm kontinye travay tè a odela de tout fòmasyon akademik ke m genyen. Se tè sa ankò k pèmèt jodi a pitit mwen an al atravè Lewòp, antre Lèzetazini eksetera fè de etid trè avanse. Se linn dè rezon sa k fè nou vini la jisteman pou pwomouvwa ansanm de moun ki la a k ap pèmèt agrikilti a, paske peyizan yo depi 1804 apre anprè a fin pran endepandans li, 2 zan pita yo asasine l, ki t ap vrèman pwojte yon bagay pou pèmèt peyizan yo te jwenn yon alebye. Pa la swit, pa janm gen anyen ki fèt. Jodi a, nou nan venteyinyèm syèk. Jiska prezan o nivo di depatman de Latibonit nou gen yon agrikilti an n ta di de sibzistans, se pa posib, alò ke chèf deta ap saye la atravè peyi a. Ebyen jodi a nou menm nou bò isit lan nou ta renmen leta santral la voun voun kout je sou depatman de l'Artibonite pou nou kòm moun yo di a tou de ròl se grenye de la repiblik ebyen pou pèmèt aske nou voun agrikilti ki mekanize pou pèmèt ke nou pwodui a lekta de sa nou te vle pwodui pou nou gen otosifizans alimantè paske pi gwo pwoblèm Ayiti nou pa gen otosifizans alimantè si nou gade vwazen nou la Repiblik Dominikèn ke nou fè 23 zan ap dirije, Bwaye fè 25 an opouvwa, jodi a gade kisa teknoloji mete l ki bò. Jodi a, se elikoptè k ap fè aspèsyon an Repiblik Dominiken. Nou menm gad nan dimansyon nou ye. Alò 2 moun ki te sou lobedyans nou, men ke jodi a, mwen antanke entèlektyèl ki soti o nivo senkyèm seksyon, ebyen nou estime ke, Misyon SP Veda sa son gwo misyon paske yo gen diferan strikti atravè 17 komin di depatman Latibonit pou nou ki se pi gran depatman ki genyen nan repiblik lan ebyen nou panse ke leta santral la fòl gen yon lòt pwojeksyon sou depatman Latibonit pou nou. Nou santi òganize nou ka mennen nou pi devan. Absoliman, paske jodi a, atravè la teknoloji, kòm m sot di toutalè a, nou bezwen yon agrikilti mekanize. Paske si pou yon agrikilti de sibsistans, se pa ou ankò pou moun ap travay avè l. Jodi e pa sa k ap fèt nan mond lan ankò. Fè ke nou mande leta santral la pou l envesti plis nan agrikilti nou an, pou l pèmèt nou pwomouvwa peyizan an, pou ke eta yo chanje. Paske 80 pousan moun yo ap vi de d'agrikilti. Ki mesay ou genyen pou moun ki poko oganize yo? Bon, jisteman nou mande moun yo pou yo rejwenn nou. Pase ke nou nou strikti la a kote ke nap pwomouvwa. Apre tout sak fèt, pwoblèm nou andire sou departeman an, kòm prezidan sot di li. pwoblèm de semans, pwoblèm dangrè, dlo defwa bay pwoblèm etc. Lè sezon an rive moun yo pa gen chans jwenn semans nan yon tan rekò, se la rezon pou lakèl fè ke nou mande leta santral la pou l ban yon asistans osi vit ke posib pou pèmèt peyizan soti de a leta primitif pou vin nan eta modèn. Paske jiska prezan nou nan a leta primitif. Moun ki poko rekonèt ou, kiyès ou ye, ou ka prezante w pou moun ki pa rekonèt ou? Bon, mwen m se Charles Ariel, m se nèg senkyèm seksyon, M se yon diplomat de pwofesyon. Resamman m sot fè metriz mwen a Toulouse an Frans. Kounye a n ap frape pou n pran doktora nou e ke n ap avanse. Kounye a se linn dè rezon ke n ap pwomouvwa peyizan yo atravè depatman de Latibonit.